What's up guys sa fè lontan sa fè lontan so nou konn bagay yo pafwa nou gen de bagay pèsonèl ke nap eseye jere and then sa fè nou pran du tan pou nou pa vini pote yon bagay pou Men, bon, mwen menm pèsonèlman jodi an sa m ta vle pale, e m konnen sa ka kreye de pwoblèm, gen moun ki ka toujou di, a e bòz li bezwen fè, e whatever. Mwen menm, nan mizik se bagay ke, se pati ke mwen pi sansib, kant il saji de mizik. Pou ki rezon? Paske m panse ke m gen zòrèy mizik, e m gen yon talan ke Bondye ban mwen pou m analize e konprann. Kisa ke m vle di pa la? M pa sèlman tande mizik pou mizik, m pa sèlman tande mizik yow pou m just se petèt, ou konprann, petèt ke se beat la ki enterese m, non. But mwen tande mizik, tèks la se youn, epi answit tou, mwen vle de bagay ki pou fèt nan mizik la pou m di ok, ok, mwen kote moun nan vle vini, at least. Men gen de mizik ou tande, ou di tèt ou, sa moun sa panse fè? Oudimwens, èske lè l ap rekòde a pa t gen yon moun ki ansanm avèk li? M panse ke m ka parèt fanni nan zye moun e nan zòrèy kèk moun, sitou dè moun ki gen espri fanatism. M pa p inyore l, but chak moun gen feeling yo e chak moun gen jan yo kapab konprann yon bagay selon yo menm e selon nivo yo. E pa bliye, e si n ap gade show m yo lontan, n ap konnen ke m se yon vrè fan yon atis ki rele Ne-Yo. Ki fè rnb, pop and everything so sa mwen vle di pa la se jis pou moutre w ke m tande mizik, m gen zòrèy mizik kidonk moun pa pot nenpòt bagay ban mwen. Eske sa m pral fè a lap deranje moun? Wi lap deranje moun poukisa paske ayisyen gen pwoblèm verite depi w ba l verite li di w ke yo misye pa care de feeling moun. Oh misye toujou ap pran pòz li oh sa misye panse li ye but mwen menm antank humain antank yon moun ki gen zòrèy pou tande mizik antank yon moun ki kapab fè de zanaliz sou yon pwen jodi a map fon ti yon ti brèf pale son bagay ki tou kout paske m I feel like map mimire sa nan mwen lontan sa yo m di you know what banm frapel. De kisa m vle pale? M ap tande dènyè mizik Natacha sòti la fwa dènyè la avèk patnè Farine an so se pa yon mizik kòmsi mwen vote men mwen menm mwen gen sa ke mwen vle pataje avèk de moun k ap di Se foli, se dis se dat, wi l kapab foli, men m pa konprann kòman nou konsevwa mo foli an. Anpil moun toujou konprann foli se yon move bagay, foli se petèt yon moun k ap fou, whatever sa li a. Nan. Tout bagay vini pa yon foli avan, epi aprè pou fè l. An pran egzanp, jan m te kòmanse fè ou te konnen. M te gen yon foli pou m edike moun sou yon kalite bagay ke moun pa konprann byen oubyen pa konnen petèt. Se te yon foli. Foli a li vin mennen m avèk sa ke m ap fè jodi a ki se vin edike w sou pwen an. Ok, brèf an ap kontinye. Lè m tande mizik Natacha fè an, kòm yon moun, kòmsi m te ka pran Natacha kòm komedyèn. Anpil lòt moun te ka pran l nenpòt fason tou. But at the same time, Li komedyèn but pafwa ke m konn fè ti tande l e se yon moun ki trè edike d'une part ke w vle l ou pa li edike nou pap ka bay tèt nou manti sa but lè m tande mizik lan m konn wè Natacha ap fè eseye fè sa e kòmsi kenbe wotè nan fè stil bagay lè l ap tann yon mizik yon atis e m di yow Natacha gen yon foli. Ebyen wi, li te gon foli. Rive jounen jodi an, sa l fè, li pran foli sa ke l te genyen an, li itilize foug ke l genyen an, li itilize foli ke l genyen, epi l pote yon bagay ba ou. Nou pa pral di, ye, li fè yon bagay pou di, Yo it's a big deal but pou mwen se yon big deal pou ki rezon se yon big deal paske m pap bay Natacha nivo kredi sa de sa ke l remèt la anpil moun di l ap pran daso ann eseye fon ti paralèl lè nou pran Blondedy ki sòti plizyè trak e nou pran Florence. ki sòti plizyè trak e by the way m wè aktyèlman la gon diskisyon k ap fèt swadizan ke Shassy te kwaze avèk kouròn nan anba anba stage lan ki te make Queen konpa something like that and then mtap gade m wè sou Instagram nan gen Blondedy ki poste ke se li ki Queen so pozo la p'tit princess or whatever and then Florence ki tap eseye raple Blondedy ke se li ki Queen nan so gen yon melanj la entre 3 moun sa yo la Blondedy, Florence and then Shassy but at the end nou pa konn kiyès kap Queen nan. E wi nap kontinye, nap rete sou menm plan. So lèm tande mizik sa, e m panse ke Natacha eseye fè de bagay ki twòp pou li, but at the same time li fin pa rive avèk ateri avèk yon pousantaj nan sa ke l panse fè a nan nivo ke l panse fè l. Ou konprann? Paske m pran san m pou m tande Natacha. Ou konprann sa m di w la? M pran san mwen pou m tande l epi pou m di ok, sa k dèyè l? Sa l te panse fè? Li ka pa ateri a san pou san, l gendwa pa ateri a katreven, swasandi pou san, even senkant pou san. But karantnèf pou san, ou wè nan lespri li ke l gon bagay ke l vle pote vini. Konparativman avèk moun ke n ap fè dè jijman pou yo, ke yo se queen, ke yo se princess. Yeah. Sou de moun sa yo k ap goumen pou queen nan. Mwen menm pèsonèlman m di byen Natacha ka pase tou sou tou lè 2 moun sa yo. Paske Natacha sanble yon moun ki gon talan men nou tèlman pran l nan yon sans ke se yon komedyèn bagay sa yo epi yeah. Ebyen jan m toujou di nou an. M rayi lè ke m rete pou m pa pote yon bagay pou nou. Ki sa k ka petèt koz? So nou konnen gen de bagay pèsonèl ke nou dwe regle, nou gen dwa di ok n ap fè yon show jodi a, n ap fè yon show demen, aprè demen, but jan ke nou atann ke vi a ap vin prezante devan nou an, se lè sa nou konnen kèt fò m fè sa kounye a, fò m fè sa apre, fò m fè sa apre, epi m di ok m ap gen tan. Chak jou m ap gen tan, m ap gen tan, m ap gen tan. But m pote sa ba nou byen rapid, se jis pou m te Fè nou fè part de sa ke m te pase, de sa ke m konprann, e de sa ke m ap swiv, e de sa ke m konnen. Nou konnen byen ke chwa kòman li rele, li rele Ou te konnen nan ki kontèks se jis yon kestyon, epi mwen menm vin reponn kestyon an. Ou te konnen ke Natacha pi fò ke Blondedy, ke Natacha pi fò ke Florence, Lap rete yon kesyon, map reponn mwen pèsonèlman map di yes m kapab wè lakay Natacha yon mizisyèn e lòt 2 moun sa yo wi nou gen talan pa nou paske nou ka toujou vann ti krèm nou ki bon pou medam yo konprann ki pou fè pou yo bay so nou pa bay tèt nou manti e wi Natacha anpil respè pou ou mwen pèsonèlman m fè jijman. An 2 Queen sa yo kap goumen pou yo Queen konpa a, m pa pral mete w kòm Queen paske m pa bezwen konkirans but m kapab fè sa, m fè paralèl la antre ou menm ak 2 moun sa yo kap plede fè mizik san rete Natacha chapo ba paske m pat janm panse ke ou te ka remèt sa w remèt la la M apiye w like keep going I'm not gonna say I'm a fan. Am I? Ah wi, ni yo pa banm chans sa. So, se janm di nou an, Natacha anpil respè, so kontinye fè sa wap fè a, wap jis bezwen yon coach, yon coach vocal and then, so, yeah keep going, keep going. Anpil love guys. Se te mwen, Thug US aka TUS for money.